Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye mwen espere nou anfòm gras a Dye jodi a se ti poupa nèg ranse a ki ansanm avèk nou nou tout konnen l deja ki fè anpil pale sou entènèt la ebyen jodi a poukisa nou prezante devan nou la Se yon kesyon de Avnaud, yon biznis online ki sou entènèt la, ki ap fonksyone. Nou ta renmen anpil ti jèn anpil ti jèn chanje mwayen ekonomik yo, kote ou ka rantre yon ti kòb, yon ti salè pandan yon jou, pandan yon mwa e nan menm ane a tou ou ka fè anpil bagay tou. Men m konnen gen anpil kesyon nan kòmantè yo ki ap mande m kòman Avnode foksyone. Nou vin pale w de yon aplikasyon nou jwenn sou Play Store ki rele Avnode. Men, n ap jis moute sou Play Store, nou telechaje aplikasyon an. Pou byen di w, kesyon nan kòmantè yo. Mwen dezole m pa ka reponn yo men nou gen yon fondatè Avnod ki ansanm avèk nou e ki konn anpil bagay nan Avnod ki pral esplike nou men kòman Avnod fonksyone. Mwen pran kesyon yo, mwen ekri kesyon yo m pral poze misye kesyon yo pou nou pou li reponn kesyon yo pou nou konn kòman sèvis Avnod la fonksyone. Ti jèn, chanje avni nou! Bonjou, bonswa mesye m yo.
M di bonswa a tout oditè, oditris kap gade videyo sa nan moman, telespektatè, kòm nou konnen deja non pa m se Milo e m se youn nan manb coach ou byen jan pou pa di lan youn nan moun kap lead moun sou entènèt la kijan pou yo itilize sèvis Avnod yo. Bon jodi a se yon reyèl plèzi pou mwen kote ke m gen envitasyon de Tipoupa nou konnen l deja se yon nèg kap fè aktyalite sou entènèt lan ki envite m la pou m vin pale e li drese yon lis de kesyon ke l pral poze m, se avèk reyèl plezi m pral reponn kesyon yo pou tout fanatik, tout zanmi k ap gade videyo a. Poupa e Balon Nico, se ou ki konnen kesyon ou pral poze m epi mwen menm mwen prè pou m reponn a tout kesyon yo. Let's go! Ok, m te jwenn yon kòmantè ki te di kisa ki Avnod la? Mesye Milor, eske ou ka ban m yon enfòmasyon kisa Avnod ye? Bon, Avnod, kòm jan w di l la, se yon biznis online li ye. Se yon aplikasyon, se yon antrepriz ki egziste Ozetazini il y a byen lontan. Avnod te egziste avan sou non ki te Pop to Unit. Kounye a, nou vin chanje akoz nou konnen bagay yo ap aktyalize de tanzantan nan mond lan. Epi, plis konesans ap avanse, teknoloji ap avanse. Yo te vit chanje non Abnode la an Abnode, men avan li te Park To Eun. Se yon antrepriz ki bay anpil opòtinite, anpil garanti avèk jèn yo de no jou ki ap viv nan planèt la pou kapab fè biznis swa online oubyen ou depanse mwens tan kote ke ou pa al travay ak moun ou jis rete lakay ou devan konpidè ou, devan telefòn ou, devan tout sa w ap fè. pou fè kòb online. So, an gwo, se sa ki ak mode la, se yon biznis, se yon opòtinite, kote ke jèn yo gen opòtinite pou yo rantre lajan nan pòch yo pandan se tan yo lakay yo avèk gras a mwayen entènèt e telefòn. Ok.
La, nan kesyon m te poze w la, mwen byen kontan ou reponn kesyon an e m felisite sa. Men, ou di yon bagay la. Ou di avlod la li egziste ozetazini men eske se sel ozetazini ki ka itilizel? Bon e nòmalman avlod se pa sèlman etazini ki ka itilizel kòm nou konnenl deja tankou nou menm kap itilize telefòn android nou gen whatsapp se pa sèlman moun etazini ki itilize e whatsapp moun etazini lafrans kanada new york new jersey yo gen whatsapp avlod la se konsa liye li menm Depi w monte sou Play Store oubyen w ale sou App Store, ou kapab telechaje aplikasyon an. Kit ou te an Ayiti, kit ou te Ozetazini, kit ou te an Frans, kit ou te Kanada, ou kapab itilize Avnode nenpòt kote w ye a. Paske Avnode li menm, li entènasyonal. Ok.
Ki tip de sèvis Avnode bay? Bon, sa se yon trè bèl kesyon e m prè tou pou m reponn a tip de kesyon sa. Avnode ofri yon pakèt sèvis. Avnod, Pami sèvis ke l ofri yo, li gen yon sèvis ki rele EasyTax, nou gen yon lòt sèvis ki rele BS, nou gen yon sèvis ki rele Path to Living, nou gen yon lòt sèvis ki rele Buy and Sell. So an gwo m pral esplike w kisa chak tip de sèvis sa yo ye an gwo. Nou gen sèvis ki se Path to Unit lan, li menm, se yon, Path to Living, I'm sorry, Path to Living, se yon sèvis kote ke nou ofri zanmi ki ap viv a leksteryè de Etazini, Sa vle di si w ap viv isit Brezil, oubyen w ap viv Chili, w ap viv Kanada, ou pral vizite Etazini, ou pa gen yon fanmi, ou pa gen yon zanmi kèlkonk, menm lè w te genyen tou, si w vle rete konfòtab lakay ou, ou gen opòtinite pandan w ap viv nan peyi w ap viv la, si se Kanada ou ye, pou w monte sou aplikasyon Avlod la, ou just monte sou li, nan Path to Living, ou lwe yon kay alavans. Lè m pale de alavans, sa vle di pandan ou poko menm rive Ozetazini ou peye kay ou epi tout preparasyon fèt menm jan gen lòt sèvis yo rele Airbnb epi lòt sèvis ki bay kote ke ou ka lwe yon kay menm lè ou pa nan peyi a ou peye l sou kat ou swa sou debit card oubyen sou credit card epi lè ou rive ou just rantre kay ou rantre lakay ou san ou pa gen okenn pwoblèm ou pa gen difikilte pou dòmi wap dòmi alèz. Lòt sèvis nou gen ankò nou gen EasyTax pou zanmi ki Etazini yo yo deja konnen kisa sèvis tax la ye. Taks la sou sèvis ke yo fè chak fen dane Ozetazini kote ke travayè ki tap travay yo pandan ane a an antyè ki fin travay, ki ap travay legalman pou m byen di w, se pa moun kap travay under table jan yo di l la ki moun kap travay anba tab swa moun ki poko rezide. Se moun kap travay anrejistre, leta konnen ke wap travay epi wap peye taks. Nan fen dane a, Leta li menm li gen yon ti kòb li bay. Sa vle di sou taks ou te peye yo, depi ou peye taks ou, nòmalman nan fen dane Leta ba w yon ti monnen bak. So nou menm nou ofri w sèvis sa byen rapid, byen klè, san pwoblèm. Ki ki sa w gen pou w fè pou w kapab fil taks avèk nou? W ap just monte sou aplikasyon an. Ou prale nan EasyTax epi w ap wè yon fòmilè, w ap just ranpli l epi w ap voye l ale. W ap mete non w, prenon w, email ou epi kèk kowòdone ankò ke. Ou ap jwenn sou aplikasyon an epi wap voye l ale, wap jwenn yon ajan ki rantre an kontak avè w epi kap mande w tout bagay, tout enfòmasyon w, kote w te travay, safe, tout bagay safe nèt, pa gen pa gen pè nan bagay yo, tout bagay safe, epi nap fil taks pou w gratis ti cheri. Lè m pale de gratis, sèlman wap gen yon ti frè pou bay, sa vle di wap peye yon ti frè pou sèvè ke nou itilize a. Paske nou konnen deja tout moun ki fèt ak Etazini yo pran yon ti kòb kanmenm. Men nou menm, pa nou an se li ki pi ba. Sa vle di nou pran taks ki trè minim paske nou menm nou la pou n ede e bay sèvis la pou bay piblik la, popilasyon. Lòt sèvis nou gen ankò se sèvis e buy and sell. Buy and sell la son sèvis ki trè chik, trè senp. Menm jan ou menm k ap itilize Facebook konnen sa k rele marketplace. Marketplace la sou Facebook la se li menm, ou kapab achte yon bagay online oubyen ou kapab achte pou revann li. E Buy and Sell la se menm jan li, ou kapab monte sou aplikasyon an epi ou poste yon bagay ou genyen lakay ou pou vann, pa egzanp si w gen telefòn sa ou vle vann li ou monte sou app la epi ou just poste l ou mete pri l epi ou mete an ki eta li, si l an bon eta oubyen si l gen yon ti pwoblèm ou just make l ladan l epi zanmi ki ap itilize a ap vle w ki gen Market Plus Avenue la tou, lap monte sou app lan epi li just klike sou li, lap gen opòtinite poul ekri w menm jan ou wè moun nan ekri w sou Facebook la poul mande w ki pri, ba w ki pri e ki metòd de pèman ou vle fè. So an gwo se sa li ye. Pou BS la li menm, sa a nou pap bliye li. BS se Business Seeker. Sa a se youn nan sèvis ki pi bon nan moman an. Se kote ke pandan wap travay nan travay ou, ti kòb patwon an ba w lemwa. Nou konnen mezanmi. Kòb travay yo dèfwa yo pa menm ka reponn a bezwen nou vrèman. Men, ti sa ou pwal da a, jan yo di l ou sob la, ou save la, pandan mwa a, ou gen opòtinite ou kapab envesti l nan Avnod. Lè w fè envestisman sa a, kijan Avnod ranbouse w li menm? Avnod, li se yon, jan m di w la, se yon sèvis ke nou bay, e nou pran kòb ou a, nou travay avè l, nan sa nou antre nan mwa a, nou separe l avè w. Sa vle di kòb ou a, w ap envesti nan Avnod la, se pa yon kòb k ap chita oubyen se pa yon kòb. Ou pral gen dout sou li ke lap pèdi non. Kòb ou a nou fèl travay. Tankou te gen yon pakèt lòt e aplikasyon e lòt antrepriz ki te vini tankou Petròpay, pakèt bagay konsa ki tap bay trouble. Pase aprè moun yo fin envesti yo pa tande pale de Petronpay non. Ozetazini bagay yo pa fèt konsa. Tout bagay Ozetazini yo gen lòd. Avan ou mete yon antrepriz ou sipoze gen lisans. Fòk polis federal nan peyi a yo konnen ke men ki bo, men ki garanti yo gen ke yo pap pran kòb moun e apre lè yo fin pran kòb moun pou yo pa tande w. So yo pran tout enfòmasyon, yo fè background check pou ou epi pou yo kapab ba w lisans. So an gwo se konsa Avnod la ye. E BIS la, m konseye tout ti zanmi, tout ti jèn vin envesti nan Avnod epi nou ba w yon taks. 50 premye moun yo dabò e yo gen yon taks ki pli elve. Apre lòt kap vini yo, nap oblije. bese ladan yo paske nou gen 50 premye moun yo se yo menm ki entegre nan konpayi avè nou nan fanmi an se yo menm nap plis take care epi lòt moun yo yap jwenn kòb pa yo tou men 50 premye moun yo nap tann. Ok.
Eske ou panse yon jèn. Ki avni li genyen nan avni l? Bon, sa a son bèl kesyon ankò, ankò yon fwa yon trè bèl kesyon. Ki avni yon jèn kapab genyen e ki espwa yon jèn genyen nan avni l? Mezanmi, tande, lè nou envesti nan avni w, avni nou asire se sur, sèt, avni nou asire. Pase avni w se yon, se yon biznis ki la, se yon antrepriz ki la, li pa la pou yon ti tan. Avni w la pou toutan gen tan, toutan teknoloji egziste, toutan gen moun k ap viv sou latè, avni w egziste. So ou menm ki envesti kòb ou nan Avnod, avni w asire. Kijan avni w fè asire? Pase imajine w ou envesti 5000 dola nan Avnod. Epi chak mwa, malgre ou toujou stil ap travay men ou envesti kòb ou. Epi chak mwa, menm kòb 5000, 5000 dola sa lè w gade pandan yon mwa li vin 6000, li vin 7000, li vin 8000, li vin 10000, li vin 15000, li vin 20000. Men se kèlke choz kanmenm. Vin pran ti kòb sa ou envesti nan Aboud la vin mete avèk ti kòb travay wap travay la zanmim lè'w kolabore kòb sa yo mete yo ansanm ou wè ki bagay li kapab baw so an gwo avni nou a se nan Aboud tankou mwen menm kap pale la se pa tankou se sèlman pale map pale m envesti nan Aboud tou m envesti nan Aboud e dènyeman Aboud gen yon tiraj kel te fè e pou moun moun kotch ki tap Byen lead moun yo. Kote ke te gen 2 ganyan. 2 ganyan ki sa? Se mwen menm avèk yon lòt ganyan ki rele Elsi. Nou chak nou gen yon iPad. So nou gen iPad la se pa non sèlman pou n sèvi pou itilite nou, men pou n sèvi pou itilite Avnod tou. Pase Avnod se yon konpayi jan yo di l la ki ap fè anpil aktyalite e fòk nou ede Avnod pou n push li pou l kapab monte. So an gwo se konsa apwoch la ye, m pa konnen. Si w gen lòt kesyon zanmi m, ou kapab toujou poze epi nou prè pou n reponn yo. Fanatik yo plen m avèk kesyon frè m, se ou menm ki pou dispoze w pou reponn tout kesyon. Nou tèlman gen kesyon la pou jodi a wè pou bay kòman apwoch li ye an gwo e an detay. Bon, an gwo e an detay, ou gen lòt kesyon? Ok, nou poko kesyone w. Ki konsèy ou te ka pote pou yon jèn ki envesti nan avni w? Bon, konsèy m kapab pote pou yon jèn ki envesti nan avni w, so, se rete tèt frèt, lajan w safe, lajan w pap pèdi, pa gen dout sou nou. E nenpòt moun tou, m pral kite yon nimewo telefòn, e m pap kite l nan videyo a non, m ap kite l anba link lan, e pou tout moun ki bezwen konnen plis enfòmasyon de avni w, ki bezwen antre an kontak avè nou. Swa ou kapab ekri nou sou Facebook oubyen nap kite nap kite nimewo telefòn nan menm wap wèl pase swa anba videyo a nap kitel pou kapab jwenn nou. Ou ka antre an kontak avè nou pou pale nou. Si tout fwa ou gen yon pwoblèm avèk app ou a, mwen menm mwen prè deja poum sèvi nou, poum ede w, poum diw men kijan pou kapab fèl. Pase nou konnen app la tanzantan yo ap aktyalizel gen kèk bagay kap fèt ladann. Si tout fwa tou ou ta vle kòb ou envesti a ou vle nou ranbouse w li, Byen rapid, ou just rele m, m ap antre an kontak avèk youn nan fondatè yo, youn nan administratè yo, epi m ap fè l ranbouse w kòb ou, kòb ou ap vin sou kont ou nòmalman, san mank on santim. E nou prè pou n bay tout moun sèvis, se konsa nou fonksyone, nou fè bagay nou wi ak non, san pwoblèm, san kalamite, poutèt pou n pa nan pwoblèm ak moun. Se poutèt sa, mwen menm, yon moun tankou m pa t ap janm oze. vin vann imaj mwen pou Avlod si m pa t kwè, si m pa t si e sèten ke Avlod gen yon bagay serye l ap regle. Pase m se yon moun piblik, pase m se yon pèsonalite piblik, m pa pral sal imaj mwen pou yon bagay m pa konnen. So, guys, envesti nan Avlod, se konsa l ye, m pa konnen si gen lòt kesyon zanmi m.
Ok bon Mesye Milor e nou gon dènye kesyon pou ou e kòm yon fanatik te poze l li di eske yon moun ki pa gen kat kredi ka envesti nan Vlod? Bon ankò yn fwa bèl kesyon paske kesyon sa yo nou renmen yo lè n fè tip de kesyon sa yo nòmalman se pa tout moun k ap viv sou latè ki gen aksè a yon kat de kredi e pa tout moun tou ki gen kat de kredi Bon avk dot nou menm nou fè bagay la global, nou fèl pou tout moun jwenn, nou fèl pou malere, nou fèl pou gran nèg. Nòmalman app sa pa fèt pou pou gran nèg sèlman, se pou malere menm, ou menm ki malere menm jan avèm ki gen fèb mwayen ekonomik ki vle envesti pou kòb ou kapab vin gwo, se pou nou app la fèt. E moun ki pa gen kat de kredi yo, m pral esplike nou kijan nou kapab fè pèman. Nòmalman si w gen yon kat de debit ou, jan w di a, debit card, li pa yon kat de kredi, sa ou kapab sere lajan ladann ou kapab fè acha. Nou asepte tout kat sa yo. Epi moun ki pa gen kat de debit ou si w gen yon kont PayPal ou gen kòb sou li, alèz zanmim. Bon okontrè sou PayPal lan pèman pase pi fasil e li pi fasil pou nou lè nap ranbouse w kòb pa w la tou si tout fwa ou bezwen l epi pou n ranbouse w li pa PayPal. Ok mèsi e. Ki dènye mo wap kite pou moun yo? Bon, dènye mo m mezanmi, mèsi deja a ou menm ki te envite m la a pou m vin reponn kesyon yo. E zanmi m, silvouplè, kouri kounya al envesti nan Upload pase garanti w avni w pa lòt kote ke nan Upload. Epi, babay tout moun a la pwochèn, abòne avèk paj Milor sou Facebook epi Milor François Fans sou YouTube. Pa bliye se Dero Officiel kap ban nou bèl imaj epi Ti Bouba